Kòman nou ye kòman nou ye mwen salye nou e mwen se frè ou pastè Brumaire Fritz André e m prezante ou ti imaj sa petèt ou ka gon ide pandan m ap prezante ou li an e ou menm ki sou rezo sosyo yo si w fè lespri w travay w ap wè egzakteman l sanble avèk viris viris kap fè aktyalite an ki se konoraviris. Se yè mèkredi an pandan m dòmi, jan w wè sa parèt devan m nan, l parèt konsa, Jiwòf melanje avèk sitwon. Jan mwen dekore l la, se mwen t dekore l konsa. Sa se mwen t fè l. Donk, nan sonj lan, ki parèt yon imaj nan mwens ke yon segond, mwen wè sitwon an, akonpaye avèk jiwòf. E jiwòf la li se yon medikaman ki estrèmman enpòtan. Imedyatman m fin fè sonj lan, epi lè m leve nan maten, m pataje sa avèk madanm mwen, m antre sou Google, m al fè e rechèch ki enpòtans jiwòf genyen e ki enpòtans sitwon genyen. M pa gen anpil tan. M vle di w egzakteman daprè rechèch ke m fè. sou plizyè platfòm sou rezo sosyo sou Google etc sou sa yon pakèt lòt gran espè ekri, mwen reyalize egzatteman jiwòf la fèt pou konbat konora viris. Li ede tou sistèm ou, li son defans Li prevante pou viris pa antre, kansè pa antre, li ede w avèk etoufman, li ede w avèk fyèv, li ede w avèk tous, li ede w avèk rhum. Li gen yon pakèt kapasite. Jiwòf la li fò an vitamin C, byen ke li ede nan yon pakèt bagay nan kò imen an, an menm tan tou sitwon an, li gen yon pakèt enpòtans antanke vitamin C ankò, ki ede sistèm ou gen moun ki pran nan jenjanm gen moun ki pran nan lay mwen menm se pa sam te wè nan dòmi an pandan m leve epi mwen wè imaj lan parèt devanm jiwòf plis sitwon mwen fè l pandan 2 fwa sensèman m pa kache di w m te gon ti tous chache tous m pa wè tous m te gon ti rum chache rum m pa wè rum. M anfòm, mwen tou nèf, mwen byen. Non sèlman m bwè, m bay madanm mwen bwè, pitit mwen yo bwè. M gentan rele fanmi m Ayiti, m pataje l avèk yo. M rele zanmi m Sendomeng, m pataje l avèk yo. Maten an m antre sou Facebook, mwen pataje l avèk moun ki konekte avè m sou Facebook. Byenke m pa t met sitwon. Men espè yo fè konnen ke sèlman si w pran. 4 ou 5 grenn jiwòf, li sifi pou l ede w avèk dè e dè milye pwoblèm ke w ap andire nan kò fizik ou. M pap kenbe w twòp, eseye l. Li s on on on on remèd natirèl, li pap fè okenn enpak negatif sou kò w. Ou menm ki ta vle eseye menm jan avèm eseyel eseyel se pa mwen t vin avèl m patap panse de jiwòf m sèlman wèl nan sonj epi m vin patajel avèw m pa di se pou mwen sèlman ak fanmim m patajel avèw si wèl entèresew si w santil bon daprè rechèch ke w fè e m ta renmen w fè rechèch avan w bouyil oubyen avan w krazel yè m fon esperyans m krazel anba danm m bwè dlo a. M bwè l, m bwè yon ti dlo avè l, epi depi yè a m santi gon frechè anndan vant mwen, m santi gon frechè nan bouch mwen, gon frechè nan gòj mwen, m santi li ban m yon kapasite, yon enèji an plis nan kò fizik mwen. Pataje videyo a e w a ban m repons. Pa kenbe sèlman pou Ayisyen, pataje l a tout moun ki nan antouraj ou, fè lòt nasyon konn sa, petèt se yon solisyon Bondye voye ba nou pou n konbat viris sa a. pandan poko gen lòt solisyon pou li a ke Bondye beniw babay. Jirof plis sitron egal pwoteksyon. Mèsi.